Ma sè e mon enmi epizòd 6 Junia gen pitit vre sa vle di li te asèpte kite ka matant li an poul pat jete timoun Pwoblèm Pablo ogmante Clifford menm wòl li anndan feyton an se fè fèzè fè tripotay Bonjour bonswa tout moun depi nou tande vwa sa nou gentan wè kiyès ki se Maggie ki vin pote rezime feyton an pou nou ki se master e mon ennemi epi si w poko abone avè chanèl la pa bliye abone aktive ti klòch la lèm lage pou w ka toujou wè l so map tounen tout swit aprè poz lan.

Ok, nou retounen apre poz lan. Kisa ki genyen egzakteman anndan pati 6 lan? Evens ki se mennaj Cynthia ki vin wè Cynthia, kès ki al ouvri pou li se Ti Masè. Ti Masè ki wè Evens pou la premyè fwa, ebyen Ti Masè kòmanse bay Evens tripotay sou Cynthia. Li di Cynthia pa bon timoun, tanzantan moun ap vin wè Cynthia se antre sòti, poukisa se avèk Cynthia li renmen. Ebyen tan Cynthia vin Al chèche Evens, li jwenn Ti Masèy ap pale avèk Evens, li di Ti Masèy, Ou gentan zanmi avèk Evens, kote w ale w konn Evens? Se konsa, Sentia pran Evens, li antre anndan kay lan, epi Sentia di, Kòman fè l move konsa l pa konprann jan Evens kanpe ansanm avè l la? Ta sanble, sa e, Ti Masèy di Evens lan, Evens kwè, ebyen, apre yon ti tan Evens leve, li ale. Sentia sispèk, li di konsa, ta, li pral. Gèlè lap pote junia plent pou ti masey se konsa ti masey ap jwe wòl la avèk sentia ebyen mario ki nan biwo li ebyen cliford vini antre nan biwo a li jwenn mario kap gade foto junia li di cliford di oh sa se pa madam pablo a konsa tou cliford leve li kite mario kap admire foto junia. e aprè Mario tou rele Junia Mario rele Junia la pale ansanm avèk li li di li anvi wèl kòman la fè wè li Junia kòmanse bay Mario bi li di nan ti kay li a li twò piti bezwen machin li bezwen fè sesi li bezwen fè sila sa vle di Junia kòmanse bay Mario bil Mario di li pa gen pwoblèm li di Junia depi la bal sèvis li menm tou la bay Junia sèvis. Se konsa, konvèzasyon an t ap demare. Pablo menm nou konnen li gen pwoblèm, pwoblèm li yo ogmante, li vrèman tris, li chita nan biwo li. Se konsa, e, Clifford ale, Li kanpe epi Pablo chita. Epi Stacy ki retounen li antre nan biwo a lale kote Pablo. Ebyen Stacy ap pale li di konsa li eskize l pou sa k te pase a bagay sa yo. Pablo di non pa bezwen mande eskize okontrè se li pou ta mande eskize paske madanm li te ba l yon kalòt paske Pablo panse se jinn li. Se konsa y ap pale pale. Ebyen tan Stacy pral bo Pablo poul ale Pablo pat menm vle menm Clifford menm antre li pran yon foto tan Stacy pral bo Pablo a ebyen sa nou konnen Clifford fè foto sa li te fè tan Stacy pral bo Pablo a li pran foto sa men Jamo li voye bay E Junie. Junia menm genyen timoun vre paske nou konnen Junia tap viv avèk matant li kote ke matant la te di Junia te vin arive ansent matant la te di pou l kenbe li pou l kenbe li fò l retire timoun nan Junia pat vle retire timoun nan sa vle di Junia te kenbe timoun nan ebyen kounya la Junia nan pwoblèm Junia pa konn kote pitit li a ye ebyen Kounye la tan Pablo antre anndan kay la e nou konnen Clifford te voye foto a bay Junie, kounye la bagay la vin melanje, Junie pa vle pale avèk Pablo, kounye la Pablo dòmi nan kabann li pou kont li mes amours, sa vle di kounye la Pablo nan plis pwoblèm kounye la, bagay la ogmante. Junia menm ap plenyen yon bò pase pa ko konn kote pitit li ye, kote l pa ye. Pa bliye, nenpòt sa gen pou epizòd 7 la nap toujou ret konekte. Ciao!